Yon dezyèm videyo pandan jounen an, selon enfòmasyon ke nou genyen la, Premyè Dam Martine Moïse rann dènye souf li sou kabann lopital. Se vrèman tris an venteyinyèm syèk, sitou yon peyi ki plase nan Karayib la, Lè n konnen tout zanmi ke Ayiti genyen, tout alye ke Ayiti genyen nan kominote entènasyonal la, yon sikonstans ki t ap devlope depi kèk tan nan peyi Dayiti, fenomèn ensekirite a, malerezman ki fwape lafamiy prezidansyèl e jiskaprezan nou poko gen enfòmasyon, nou poko gen bilan sou. Konbyen sekirite ki viktim, eske gen sekirite ki pran bal, eske gen sekirite ki mouri tou? Nou poko gen enfòmasyon sa yo. Men swivan sa nou ka konfime, efektivman premyè dam Martine Moïse ki te resevwa plizyè bal, li rann dènye souf li sou kabann lopital. Apre l ta pral sibi kèk operasyon. Suivan sa, yon konsè nan radyo nan kapital la ta fè nou konnen. Nou la n ap suiv sitiyasyon an, n ap enfòme w a tou moman, n ap pèmèt ou viv sikonstans difisil sa k ap devlope ann Ayiti. A chak moman, yon istwa, a chak moman. yon evenman e nan moman ke nan pale la la rue Pòtoprens blanch machin pa pran la rue moto se kelke grenn moto nou ka remake nan la rue an apre nouvèl lanmò prezidan Jovenel Moïse par la suite nou pral aprann ke premyè dam Martine Moïse li menm li rann dènye souf li. Jiska prezan la, pa gen yon moun nan leta ke nou ka di ki lejitim pou ranplase prezidan. Nan sikonstans ke pa gen palman, e palman disfonksyonèl depi kelke tan, e pa gen yon senatè pou di ki ta ka ranplase prezidan Jovenel Moise. Prezidan kou de kasasyon an sa gen kèk tan ke misye mouri nan maladi kowona. Se vre gen yon nouvo premye minis ki se Ariel Henry ki nome pou ranplase premye minis AI. Claude Joseph vin twouve nan sikonstans ke misye poko enstale, donk la a nou ta ka di ke misye pa vrèman gon lejitimite pou l ta kapab ranplase Prezidan Jovenel Moise. Premye minis Claude Joseph, tout moun konnen ke misye se sanse afè kourant ke l t ap likide. Sitiyasyon Ayiti vrèman grav. Se kòmsi m ta ka di, se t on ekip ki t ap jwe e antrenè ki. tap jere ekip sa, pat gen de jwè ke l te mete an dispozisyon, pat gen de jwè ke l te prepare, oka ou youn nan meyè jwè yo ta gen yon pwoblèm, ta viktim an kèlke sòt, pou yo kapab vin ranplase jwè sa. Prezidan Jovenel Moïse ale ak tout madanm li. Donk se triste, se triste e Ayiti ki sanse livre san pa gen ankenn otorite nan tèt leta. M panse ke se moman pou nou reflechi nou menm Ayisyen. Se moman pou nou pran egzanp de sa k pase yo. Se moman pou nou bay peyi sa a yon chans. Se moman pou nou fè bagay yo yon lòt jan. Se moman pou nou bay Ayiti yon lòt oryantasyon. Apre asasina Jean Jacques Dessalines, papa nasyon an, sa fè anviwon 4 prezidan ki asasine sou pouvwa. Men kite m di n ke bagay yo pa t janm chanje non. N ap fini pa konprann ke se pa t prezidan yo an swa ki pwoblèm Ayiti. Nou ta ka di se sektè prive a, sektè prive dè zafè. Se klas politik tradisyonèl la ki kenbe peyi sa a nan gagann, ki pa janm pran yon minimòm de konsyans, ki pa janm gen yon vizyon pou avanse ak peyi sa a. Yo kontinye bay nèg nan geto zam. Yo kontinye kite moun nan katye popilè yo ap viv nan kras, nan malsite. Yo kontinye ap egzije ti jèn fè de bagay endesan pou yo ka gen yon pen pou yo viv. M panse ke si pa gen yon konsyans ki pran nan peyi sa. Prezidan Jovenel mouri, nan jou k ap vini yo bagay yo ap pi grav. N ap di ke m te di sa. Nan jou k ap vini yo ka gen plis grangou, nan jou k ap vini yo ka gen plis ensekirite. Nan jou kap vini yo nap gen plis bòt sou kou nou. Si pa gen konsyans ki pran nan peyi sa nap konnen plis prezidan kap gen pou asasine sou pouvwa ankò. Nèg kap gen pou pran pouvwa sa si. Li pa pote yon chanjman nan fason ke nap aji nan leta. Si nou pa vini avèk de nouvèl touch nan sosyete sa, nou konnen ke mesye nou kondane pou nou pa janm gen sa ki rele nen nan vizaj nou. Nou kondane pou n pa janm avanse apre tout sa k pase nan dènye jou sa yo. Se byen malere se nan sikonstans sa a ke n ap pale de Ayiti, n ap pale de Prezidan Jovenel Moïse. Se byen trist, se byen malere, men Ayiti nan moman an la ap konnen yon moman ki trè difisil. Ankò yn fwa nou swete bon travèse a Prezidan Jovenel Moise ensi ke Madanm ni Martine Moise. Rete konekte chanèl lan nap vini ak plis videyo pou plis detay.